Si w se yon migran oubyen imigran ayisyen k ap viv kèlkeswa kote nan mond lan men sitou Ozetazini, videyo sa se pou ou. M ap mande w pou pataje l a tout lòt migran ke w konnen e pataje l sou tout gwoup tou paske mwen si w yo bezwen tande mesaj sa. Yè dè milyon de moun t ap selebre pi gwo chanpyona foutbòl ki gen nan mond lan ki se koup di mond. Men sa anpil moun bliye se ke vrè chanpyon yo yo pa t sou teren an. Vrè chanpyon yo se 2 migran, menm jan avè m, menm jan avè w, 2 manman migran, 2 papa migran ki yon jou te deside travèse fwontyè, travèse lanmè, travèse dezè, menm jan avèk anpil nan nou, pou yo te vin chèche lavi miyò nan yon lòt peyi kote ke jounen jodi an pitit yo ap briye. Bonswa tout moun, si w fèk tonbe sou chanèl sa, mwen se Natacha Daphine e m angaje m jisteman nan yon batay kote ke mwen pa vle imigran ayisyen sitou viv nan madebat. Yè nou te wè nan medya tout twofe yo, tout meday yo, nou te wè bèl koup an nò sa, men anpil moun pa wè sakrifis ki kache dèyè tout bèl atifis sa yo. Nan prèske tout gwo ekip ki pase nan koup du mond sa, Nou wè 2 jwè ki vin trè selèb, tankou Lamine Yamal, tankou Nico Williams, tankou Balogun tou, ke menm Donald Trump te rive al mande pou yo retire on katon wouj pou li, paske selon Donald Trump toujou li se meyè jwè nan ekip Etazini an, nan ekip amerikèn nan. Sepandan, dèyè tout gwo vedèt sa yo, sa anpil moun pa wè e sa anpil moun pa prete atansyon avè l, ikonpri Donald Trump tou ki ap fè chas o sòsyè dèyè imigran, dèyè chak grenn jwè sa yo k ap briye nan gwo tonton ekip de foutbòl sa yo, genyen yon manman, yon papa, yon fanmi ki yon jou te deside pran yon wout enkoni, kote yo te travèse dezè, yo te travèse rivyè, Yo te travèse fwontyè menm jan avè nou e menm si yo te vwayaje nan avyon, yo te pran anpil risk, yo te gen pè, yo te gen anksyete, yo te sibi imilyasyon, yo te sibi laperèz menm jan avèk anpil nan nou. Yo te fè sa pou pitit yo, yo te fè sa pou yon lavi miyò. Jounen jodi an, anvan menm ke m prezante tout bèl leson nou ta ka aprann de Koup Dimond sa, tankou jan m te kòmanse fè l depi semèn pase, mwen vle adrese mesaj sa ak Tout imigran, sitou nou menm migran ayisyen ki nan sitiyasyon trè trè difisil isit nan Ozetazini. Se vre sitiyasyon an enkyetan e malerezman m pa ka vin di w demen ap pi bon, paske nou poko menm gen dezan depi administrasyon sa li monte e nou gentan wè tout dega, tout deriv ke l fè. Se tèt a brevwa, se vre m t ap swete le kontrè men m te youn nan moun tou an 2024 ki te di nou pita pral pi tris e se ladan l nou ye la. Men sèl sa m ap raple nou, se vre nou gen dwa strese, chak jou mwen pale ak anpil nan nou nan kad travay akonpanyeman ke m ap bay, mwen tande nou, mwen wè strès yo. Men m ap raple w ke ou pa t travèse fwontyè, ou pa t travèse tout peyi sa yo. Ou pa t travèse lanmè, ou pa t riske vi w nan bato, nan avyon, pou te vin siviv, pou te vin viv nan laperèz chak jou, pou te vin viv nan madebat. Ou te vini jisteman pou te bati, tankou jan m renmen di l, pa pou te vin chèche lavi, men pou te vin bati yon lavi, pou te vin kreye yon lavi miyò pou ou menm, pou pitit ou, menm jan avèk manman Lamine Yamal, menm jan a manman Nico Williams, menm jan a manman papa Balo Gomes. Ou te vle chanje istwa fanmi w. Pa janm bliye sa. Jounen jodi an, ou ka nan tout sitiyasyon ke w ye an, men mwen vle pou w konprann ke istwa chanpyon du mond sa yo pa egzanp, yo pa t kòmanse sou teren de foutbòl lan. Yo te kòmanse jisteman paske manman yo, menm jan avè w, t al netwaye kay, mwen ap fè plizyè djòb, avèk yon papa ki t ap travay nan faktori, yon fanmi tou menm jan avè w ki t ap viv nan laperèz, ki te eksperimante tout sòt de risk nan dezè sou fwontyè pou yo te vin chèche yon lavi miyò. Se la istwa Lamine Yamal, se la istwa Nico Williams e se la istwa anpil lòt kòmanse. Jounen jodi an, mwen konprann fristrasyon nou, mwen konprann enkyetid nou, mwen konprann pè nou. E vrèman sitiyasyon an li enkyetan fòk nou di bagay lan jan l ye an. Men sèl sa m ka di w piga w bliye kiyès ou ye, piga w bliye poukisa w la. Manman m toujou di m lè gwo van ap pase, ou menm ou sipoze pwoteje tèt ou. Sa pa vle di ke w lach, Se pa le moman pou fè enpridans. Se pa le moman pou kondwi san lisans. Se pa le moman pou travay tou souf san pèmi travay ou ekspire. Sa mwen vle raple w ke ou pa sa y ap di de ou nan televizyon, nan radyo. Ou pa non y ap bay Ayisyen pote. Ou pa ensilt ke y ap bay yo. Ou se de moun ki vini, ki vin ajoute valè, ki vin kontribye nan konstriksyon peyi sa a, dayè ki konstwi avèk e. Par des immigrants. Ou vini, ou pa vin pran ni plas, ni djòb pèsòn. Dayè gen de djòb w ap fè, gen de moun ki natif natal ki pa t ap janm janm fè yo. Ou vin ajoute valè, ou vin travay nan lopital lè anpil moun ap dòmi, ap jwe gem oubyen ap fimen. Ou vin travay nan jaden yo, nan agrikilti yo, pran risk tout kalite. Ou vin travay nan transpòtasyon, ou vin travay nan nursing home yo, ou vin kreye biznis, w ap peye taks e ou vin leve pitit ou tou pou li menm pou l kontribye nan siksè peyi sa a menm jan avèk Lamine Yamal, menm jan avèk Nico Williams, menm jan avèk Balogun, menm jan avèk Mbappé, eksetera. Jounen jodi an, nan moman sa a, si gon bagay ou bezwen se strateji. Vrè strateji pou konn ki opsyon legal ou genyen pou pwoteje tèt ou isit lan Ozetazini. Se strateji tou pou konnen lè kat travay ou ekspire, ki sa w ka fè pou kontinye fè lajan de manyè legal pou ou menm pou ka siviv, pou ka sibvenir avèk bezwen, pou ka peye kay, pou pa al dòmi nan lari. Ou bezwen konn estrateji tou si w ta deside kite peyi an ki jan w ap kite l e ki kote w prale. Ou bezwen estrateji tou menm si w legal nan peyi an pou konn kòman pou byen pozisyone tèt ou pou w pa toujou ap fè djòb lòt moun pa renmen fè, lòt moun pa vle fè e pou w pa toujou ap viv nan madebat Paycheck to paycheck, dekouvri Sen Pyè chak jou ki jou pou kouvri Sen Pòl. Ou bezwen strateji, ou bezwen ankadreman, ou bezwen akonpanyeman. E se poutèt sa mwen menm kòm yon Empowerment Coach, Success Strategist, mwen pa ka ni kotche ni akonpanye chak grenn moun paske demand lan li anpil. Se pou sa mwen menm avèk kèk lòt zanmi Des experts nan diferan domèn, nou kreye yon kominote ki rele Immigrant Success Blueprint kote ke nou baw blueprint sa a ke nou tap swete jwenn, manch a swiv sa a, road map sa a ke nou tap swete jwenn lè nou te fèk vini Etazini. Men malerezman, pa bò isit, gen moun ki gen bon enfòmasyon yo ki pap ba ou yo, paske yo pa vle mizè. yo te pase a ou menm pou pa pase l e gen moun tou ki pa gen bon strateji an sa yo genyen an yo panse se li k bon se li yo ba ou e gen moun tou ki gen bon strateji an men k ap ba w sa k pa bon an pou ou menm tou pou w ka kase dan w menm jan yo te kase dan l donk nou konnen ke sitiyasyon an difisil men ou pa oblije fè wout lan pou kont ou ni se pa le moman pou w ap tatoune se le moman pou w chèche bon guidance. bon strateji pou non sèlman ou rete nan peyi an legalman, ou devlope kapasite ou, kapasite pwofesyonèl ou, kapasite akademik ou, ou devlope tèt ou sou le plan pèsonèl, ou jwenn bon opòtinite, ou pa toujou rete nan dèyè kamyonèt lan, ou kreye biznis, kreye revni, aprann konn kòman tou pou pwoteje byen ou paske nan peyi sa Pèsòn pa asire. Si nou fè nouvèl, n ap wè menm sitwayen ameriken yo arive arete, depòte, se annapre kounye a yo fè yo retounen rantre paske yo gen bon avoka. Donk ou bezwen bon strateji non sèlman pou pou legalize tèt ou, devlope tèt ou epi pwoteje tèt ou nan peyi sa a kote ke tout bagay monte kont ou menm. Donk yè se pat wou menm, se pat pitit ou ki tap resevwa tout onè yo, men ou pa janm konn demen. Sakrifis wap fè jodi an, ou pa konn kote yap mennen w, kote yap mennen pitit ou demen. Donk menm jan avèk manman Lamine Yamal, menm jan a manman Balogun, menm jan a manman Nico Williams, Ou pa dwe dekouraje. Wi sitiyasyon yo di, wi sitiyasyon yo stresan, men sonje, toujou sonje plis konba wap mennen jodi an di, se pi gwo temwanyaj demen w lap ye. Donk mwen pa konn poukisa m te santi mesaj sa sou kè m, mwen te vle pataje l avè w. Si w vle rantre nan kominote sa nou kreye jisteman pou nou akonpanye w pou pa sèlman siviv isit Etazini, men pou fè siksè, ekri kominote nan kòmantè anba videyo sa. E si w pa ta vle rantre nan kominote an tou, mwen t kreye yon gid, yon liv, yon blueprint pou imigran kote ke mwen montre w A a Z lè w fèk pile tè a men kisa pou w fè e menm si w te la deja Kisa ou menm ou kapab fè pou ou retire kò w nan ma debat, pou retire kò w nan siviv? Paske ke w vle l ke w pa vle l, Etazini toujou rete youn nan peyi ki bay anpil, anpil opòtinite. Men malerezman, nou tèlman okipe ap chèche lavi, nou pa gen tan pou n sote sou opòtinite ki kapab chanje lavi nou demen. Mwen rete kwè ke w pa t fè vwayaj ke w te fè an pou w te vin siviv isit, pou w te vin nan ma debat. Ou te gen de gwo rèv lè w t ap vini. Ou te vini pou yon lavi miyò. Donk li lè li tan pou ou menm pou kreye lavi miyò pa w lan. E se angajman sa ke mwen bay tèt mwen depi kèlke zane. Ede imigran menm jan avè m pa sèlman siviv, men viv e pwospere isit lan Ozetazini. Si ou menm ou kwè e ou vle pwospere, ou vle brize sik sa ki vle fè konprann ke imigran dwe toujou fè pi move djòb yo, imigran dwe chak jou ap viv nan kouri, tps renouvle, tps pa renouvle, eksetera, eksetera. Si ou vle stabilize tèt ou, pou jwenn lapè despri w e pou kapab kreye lapè nan bank akawon tout ou, pou kapab kreye lavi ke w vle an pou ou menm, pou pitit ou, pou jenerasyon k ap vini yo, ekri kominote e lè sa w ap fè pati de yon kominote kote nou. pataje chak semèn tout resous ke ou menm ou bezwen pou non sèlman ou viv isit men pou w pwospere isit. E si w pa ta vle rantre nan kominote an tou, nou gen yon blueprint, yon gid ke nou ekri, ekri gid nan kòmantè an, n ap voye lyen an pou ou kote ke ou menm ou kapab gen aksè avèk kopi pa w lan. Si w ta renmen antre an kontak avè nou pou nou menm pou nou fon case review pou ou, pou nou evalye sitiyasyon w, pou nou evalye ka pa w lan, Nou pa avoka, nou pa bay konsèy legal, men nou fè revizyon de ka e nou oryante w si ka w lan nesesite yon avoka ou dan le ka kontrè si te on senp fòmalite administratif pou yon azil ki te bloke, ki te sou poz, ou bezwen debloke l, ou bezwen ranpli yon fòm, ou bezwen ranpli kat travay ou, ou bezwen kreye yon biznis isit Etazini, ou bezwen chanje CV w, ou bezwen tradui yon dokiman, ou kapab kontakte nou tou nan 424 499 71 10.